Yes m te di Vanessa gade Vanessa vin vin tankou yon ti granmoun la paske lèl ta Mika e konsal te ye kisa m paka di a m tande bon ma papa vin tranble la kisa map tranble map pran baton nou konnen si e sou live mwen m te m tap di nou kaka anba live la la. Oh oh ou detorore mon chè. Li adiltè ou gen yon vye vi e vye vi. Pale sa ou ou pèdi standa nèt pale sa. M tande wap di je suis Patricia kan menm je suis Patricia pa gen anyen k rete de je suis Patricia non. Gen moun ou pa lonmen non nan bouch yo k pa nan ran w Patricia la tou non yo pa nan ran w yo pa zanmi w ou desann karaktè w ou son moun ki gon konyen maten lundi 1 ou pase gason sou konn pantalèt.

Patricia, m pa konnen w, ou pa konnen m non plis. Se lè Mika fin mouri ke vrèman twa ka popilasyon an pantan sou mwen, kòk m ta di w nou te konnen m depi lontan. Men, e, Ou konnen se konsa Ayisyen ye, se konsa Ayisyen ye. Mwen, jan n ap di ke m ap fini, ke m vin tankou ti granmoun nan, ma chè m pa chanje non, nan sans sa a m te. Vanessa, Vanessa, hold on. Moun anba live la, k ap joure yo.

Tout moun ap di yon sèl bagay epi kounye a kou se pa Pisa la tou ki dil epi sa pa Pisa la tou la yo gen pwoblèm. Ok m ka. Se pa Pisa la tou nou se pa Pisa la tou la pwoblèm nou menm. Se pa vre. Patricia pou m di w yon bagay cheri ou wè kote m chita la m pa chèche fè moun konnen m non plis. Ok ok.
E m pa yon moun k al anmerde moun ki al nan kwen moun ni m pa m pa envite moun nan kwen pa m. Moun ou wè ki follow mwen se swa yo bezwen konnen kisa m ap regle oubyen yo actually care pou yo konn kouman pitit Mika yo ye. E le plus souvent mwen mwen share e de seri de pati de vim, mwen share de seri de pati de vi pitit mwen paske m konnen kisa sa vle di lè ou te renmen yon moun epi ou ta renmen konn kouman fanmi moun nan ap jere Klè klè klè klè klè.
Mwen menm but pam nan paj pam se pou m enspire moun, moun ki pèdi mari yo, moun kap leve timoun san san papa, moun kap kap pase struggle finansyè, moun kap pase lòt bagay pou m jis pou m ka montre nou pa pou kont nou. Ou konprann sa map diw nan se pa paske Ayisyen dim fòk mwen poste oubyen ayisyen dim mwen poste twòp oubyen whatever sa ayisyen konn di e m kwè m te fè yon videyo parèy e petèt 9 mwa apre Mika te fin mouri paske toutan yap oh fanm nan toujou ap poste Mika m fè sa lide m di m fè sa m vle sou paj mwen. Quelle humiliation! Quelle humiliation!
Quel humiliation. Madanm nan ap travay paskel pa pran nouvo mari li fini sou pye kòman l fini sou pye an li sanble yon ti granmoun bon ou menm Patricia gade w ki ki ki ki gen vizaj sa kap fè jèfò ou sanble yon ti granmoun pase madan Mika ou sanble yon devègondèz ou pa gon pi bèl fòm ke sa ou gon fòm dou yon fòm oval figi w yon jan de pye w kwen kole Ou pa gen mouda, men lajè vant ou desann sou koko w, epi w ap fè kaka y ap kenbe w nan mare moun y ap ensilte w nan mare moun. W al an Afrik ou pran w echèk mare moun. Nèg la vin sou rezo sosyo ap prezante, bouda w pran lari, kò w pran lari, bouboun ou pran lari, ti bout zozo nèg la pran lari. W ale ankò w tonbe nan Mario ki sou tiktok la la, m tande ansyen depòte, pase pa Meksiko k pran pòz ameriken. Kaka voye, Mario diw kaka, lale l plumanw, ou tonbe nan mari moun an kòzma tankou yon dezespere sou rezo sosyo, gason ap derespektew chak nan nwit ou la e wap chache nèg, ala fen yon madan marye ba ou nan mari l, li filme w, wap pran pòz gran koko, gran ponyèt ou, nèg la fin drive w epi aprè sa l tounen a madanm li. Nan ki bagay konsa w vin antre? Lavougaye sou rezo sosyo, tout moun ap fè challenge sou w, Yap imite fòm ou. Ou pa wè lè yap imite fòm ou kijan ou parèt, yo moun yo gonfle vant yo pa anwo, yo gonfle vant yo pa anwo, bounda yo fè epi yo met yon ti kolan. Kan yap mache an sandal tankou yon sanwont, yap filme w nan vizaj, nan mari moun. Malgre sa ou pa menm jennen menm. Ou son fanm adiltè. Ou marye avèk yon nèg epi wap mache flandèman nan lòt. Ou son fanm adiltè. Anvan wap pale de Bondye, wap pale de Jezi, ou son fanm adiltè. Ou nan yon movèz posti avèk yon ti sachè nan men tankou yon malerèz. Epi wap di ou Patricia. Patricia kisa? Mickaël Benjamin ap anseye Parler 200 dola Parler l pa gen pwoblèm sa a. Li gen pwoblèm ke mari ki 10. Parèt nan men tankou yon kout eklè. Ey ya ideyal.
Se bon mes affaires li ye. E menm jan ansanm avèk mwen menm mwen fè eksperyans apre maryaj mwen mwen 2 I get very close to get married. Oh mwen gade pa pa teke kreyol menm. Sa fon jou map pou mwen. Carole pa gen sisi, Carole pa gen mari, Carole pa gen sela. Map di yon bagay ki trè fò, trè trè fò. Gen kèk moun ou genyen nan viw ki te mariw ki te madanm ou li iranplasable. Awa bye bale.
Wap byen pale la. Ou ka gon moun ou pale avek yon moun nan ou ka fè yon moman pase men li iranplasab. Michaelle Bejamin li iranplasab pou madanm ni. Madanm ni kapab pran tan aprè 10 ans, aprè 5 ans, sa ne veut dire pas pour autant, Li pa fè sèks. Sa kapab tou di li menm tou ke l pa janm fè sèks tou. Paske gen moun sèks se pa premye bagay nan lavi l. Gen moun se pa gason ki fè l viv. Mwen menm se pa gason k fè m viv. Vanessa Fanfan, e pa moun ki pral rele gason, gason pral fèmen nan telefòn nan figi l. Nèg la ap anvi tande l. Ti kokorat tankou Patricia k ap mache taye pou l pran yon Range Rover, yo pa janm vle pale avèk ou menm k ap kenbe yon sachè nwa k pral plumen. nèg isi. Ayy! Gen moun ou pa lonmen non nan bouch yo k pa nan ran w Patricia Latou. Non yo pa nan ran w, yo pa zanmi w. Ou desann karaktè w, ou se yon moun ki gon konyen maten, lendi 1, ou pase gason sou konn pantalèt.
Yon vi adiltè ou gen la yon vye vi e vye vi Patricia ou pèdi standa nèt Patricia m tande wap di je suis Patricia kanmèm je suis Patricia pa gen anyen k rete de je suis Patricia non ki je suis Patricia kisa Patricia te ye ki fè tout Patricia panse nan tèt li Li se tout Patricia sa. Radote non radyo nasyonal an Ayiti, ra ti radyo, radyo bagay sou lèzond, radyo FM. Radote dèyè yon ekran, ti radyo nasyonal san renome, yon radyo ki pa menm rekoni menm. Pa gen yon atik ki ekri sou ou la Patricia. Ou Etazini la Patricia, ou se yon senp sitwayèn. Pa pou di w pa gen yon gran tit de jounalis kòmsi ki pi grandyoz ke sa nan.
Fòs Bedjine se nan vokal li, fòs Bedjine se nan prezans li, se nan bote l. Bedjine se fòs Bedjine e se sa ki mete l prezant. Kesyon konn al rale Bedjine pou l al pwouve lòt yo l konn pale franse. Bedjine konn pale. Bedjine pa yon timoun ki sòt. Bedjine konn pale. Men lè n al ale n ap fè l fè resital sa nan mitan moun. Al tande Bedjine k ap fè ti chante. Fè l fè ti chante la pou w. Ou pral fè l chante wi. Ou pral fè l chante wi. Li gen bèl vwa. Tande Bedjine. Bedjine pèdi pawòl wi. Li pèdi wi.

Soti moun ki pa konn pale, kanpe la. Kanpe la. Sa soti moun ki pa t lekòl. Non, li te lekòl.
Li pa fè stirèt, li pa fè anyen. Li pale trè byen. Gon pakèt nan nou k ap korije Bedjine li pa bon. E pa sa pou n fè. Fè yon videyo, di men kijan pou l te di an franse. Lè nou bezwen korijan yon moun. Nou bezwen kouwjon nou nou bezwen ouvè dyòl nou poun kourje moun nan sa nap repwoche a nou fon video nou di men kijan poul te di bon nou paka di kijan poul te di epi nap ranse nan tèt moun fon video di men kijan pou Bedjine te di a franse poum wè si nou menm nou pap voye vant nou paske anpil nan nou k renmen kritike nou pa menm ka fè mwatye sa moun nan fè. Fè yon videyo, pale fransè, epi tou reponn di men kijan pou l te di. That's it. Bedjine pa fè anyen de mal, se yon atis li ye, li te gen lontan lan poz, li tounen, li voye yon mesaj pozitif pou rekonfòte peyi l. Li libre arbitre, ou menm ou pa dakò, fè bagay pa w, a lang pa w, a vwa pa w. Nou toujou pran bagay yo pou nou fè drama. Gen lòt bagay ki pi. Seri yo toujou tankou sitiyasyon ekonomik nou, tankou mode de vie nap mennen yo mèt fokis sou yo.